Kisa yon jouk ye, e kisa yon jouk reprezante anndan yon bitasyon, nan yon lakou, nan yon peristil, oubyen tou anndan yon fò? Kiyès ou ka jouke? Èske ou ka jouke yon lwa, oubyen èske ou ka jouke yon gwoup lwa? Si gen yon gwoup lwa ou ka jouke, kiyès yo ye? Si gen yon gwoup lwa tou ou pa ka jouke, kiyès yo ye? Ebyen chita la nan emisyon sa a se sa m pral ede w konprann. E m ap raple w, emisyon sa yo pa la pou fè w pè ni entimide w. Okontrè, m fè yo nan fason pou n ka pataje konesans ke nou menm nou genyen sou vodou avèk la spirityalite. Avan m rive pi lwen, non pa m se wa. Si w gen rèv pa w ou ta renmen m ede w entèprete tou, pa neglije lage l nan espas kòmantè a. Si gen lòt sijè ou ta renmen m pale de yo ke w poko metrize trè byen, lage yo nan espas kòmantè a tou. E si tout fwa tou ou ta moute sou yon paj ou wè videyo m, ou pran nimewo m pou w kapab rele, li t ap enpòtan pou w rele sou kòl videyo pou w gade èske se mwen menm tout bon ki dèyè paj sa. Yon jouk, se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan pou yon bitasyon, pou yon lakou, pou yon peristil, oubyen yon djèvò. M konnen w ap poze tèt ou kesyon poukisa m di yon oufò oubyen yon djèvò. Se lefè ke gen anpil moun ki pa gen lakou, ki pa gen bitasyon, ni peristil, men ki gen yon chanm kay kote yo sèvi. Piske yo pa gen kote m sot site la yo pou yo mete jouk yo, ebyen yo oblije mete li anndan oufò a ki se sèl chanm kay kote yo sèvi a. Nòmalman, poukisa li obligatwa kote w rive yo ou toujou wè gen jouk? Jouk la, yo fè l pou plizyè rezon. Men an menm tan tou, gen de jouk yo fè se pou yo mete yon lwa. An reyalite, lè yo pale de jouk pou yo mete yon lwa, yo pale de yon lwa gad oubyen yon pwen. Se pa tout lwa ke w ka jouke. Gen lwa ou ka fè yon jouk pou yo men jouk sa a se yon jouk yo mete manje pou lwa sa a. Pa egzanp, si w se yon moun ki sèvi Dantò oubyen ki sèvi Freda, chak fwa ou toujou ap fè manje depoze pou Freda, eben tou senpleman ou gen dwa chwazi yon espas kote pou mete manje Freda sèlman. Gen anpil moun ki gen ti pwoblèm sa. Jodi a yo fè yon manje pou Freda, yo antere l nan pati sa. Demen yo fè yon manje pou li ankò, yo antere l nan pati sa. Poutan, moun ki gen ase konesans nan mistik yo jije li pa nòmal. Lè sa ap pètibe fòs la, selon yo menm sa k pi enpòtan pou fè, se chache yon kote spesyal nan lakou a pou mete manje lwa sa. Kidonk depi w fin fè manje pou lwa sa, ou tou konnen kibò ou pral mete l. Jouk sa li menm se pa yon jouk ki konplike pou yon moun fè. Tou senpleman w ap gen kèk bagay pou w achte pou mete nan tou kote w pral mete jouk sa pou lwa. Paske li menm li se yon jouk kote ke w bay lwa a manje. Sa vle di lè w fin ekspoze manje lwa a, oubyen lè lwa a fin danse, oubyen fete nan aswè, tout rès manje ki te genyen manje li t ap manje yo, olye yo pran yo ou foure yo nan nenpòt tou, konsa konsa ou ka ale nan kote ou te fouye espesyalman pou Èzili Freda, ou vide manje a, ou mete bwason an, apre sa, ou kouvri li. Sa a se yon jouk ki trè senp, pou lwa. Jan je m di w Freda pa yon lwa ki sou dimansyon gad. Pliske l pa sou dimansyon gad ni pwen, sa vin fè w pa ka jouke l tankou gad ni pwen. Paske gad la avèk pwen an gon jan yo jouke l. Kounya la an n pase nan yon jouk ki pi siperyè. Se ki jouk? Se jouk kote yo mete yon lwa gad oubyen yon pwen. Gen de lwa depi w genyen l lakay ou, pou l pa ba w dezòd, w oblije jouke l. Depi w tande jouke lwa sa vle di kisa, mwen kapte enèji lwa sa. Èske ou byen konprann? Depi ou tande yo di pa egzanp, fò m jouke bos ou. Lè w jouke bos ou, sa vle di mwen kapte vibrasyon lwa sa a. Kounye a, lwa sa a mwen gen dwa mete l sou yon dimansyon. Mwen ekri yon kontra ansanm avè l nan twou kote m pral plante jouk li an, mwen di li chak dezan, chak twazan, m ap ba w manje. E lè m ba w manje a, men ki sa pou fè pou mwen. Sa vle di, nou gen kondisyon nou. Si gen kondisyon nou, gen prensip nou. Si gen prensip nou, fòk gen disiplin, fòk gen respè antre ou menm avèk lwa sa a. E yon lòt bagay tou, lè w jouke yon lwa, gad kounye a lwa a vin tankou yon moun M pap di yon moun ki ret avè w, men tankou s on timoun. Se ou menm ki dirije l, ou fè l fè sa w vle. Ou voye l kote w vle, ou fè l al regle nenpòt bagay ou vle paske se ou k domine l, se pa li ki domine w. Ou ka wè gen de lakou ki gen yon ta de lwa, oubyen de fòs gad, lwa sa a fini pa manje tout moun ki nan lakou a, oubyen lwa sa a fini pa bay moun pwoblèm nan lakou a, pèsòn pa ka vin ret nan lakou sa a, oubyen pèsòn pa ka fè anyen anndan lakou sa a. Se paske lwa sa a twò fewòs, li pa jouke. Si yo te jouke lwa sa a sou prensip gad li, paske l s on lwa gad, ebyen lè sa a l t ap anba lòd swa tout moun ki nan lakou a oubyen moun ki te jouke l la. E lwa sa a tou li menm li gen redevans anvè moun ki te jouke l la paske se li ki te siyen kontra l ansanm avè l. E depi w tande tou yo pral jouke yon lwa, ou mèt konnen gon gwo seremoni ki pral fèt paske gon prensip, gon disiplin pou moute yon jouk pou yon lwa kote w ap mete l. Depi lwa a sovaj li ka koze anpil dega anndan yon fanmi, apati de la Ou jouke l. Depi ou jouke l, sa vle di m kapte enèji l. Depi m kapte enèji l, sa vle di leyon ba lòd mwen. Èske ou konprann? Se sa k fè kounye a yo fè w konnen yo pa ka vòlè lwa w. Èske ou konprann? Lè moun nan vin di konsa, O, yo vòlè lwa w, mande l ki jan. Èske yon moun ka vòlè yon lwa w mete sou yon dimansyon, yon lwa ke w jouke? Kote l pral pase? Ki jan l ap fè fèt? Poze moun nan kesyon sa a. E konnen byen, depi w mete, depi w tande yo jouke yon lwa, ou mèt konnen yo mete lwa sou yon prensip, yo mete l sou yon dimansyon. E sa k fè m di w tou, gen de kote, depi w ale, ou wè gen yon poto, gen yon kwa, ki gen chèn, ki mare, gwo kadna, ou mèt konnen gen yon towo gonde, yo jouke la. E towo gonde sa si yo pat jouke l ebyen li tap koze yon pakèt pwoblèm nan fanmi sa. Paske gen anpil moun la fanmi yo gen pwoblèm se pa moun deyò kap fè yo mal men se pwòp fòs gran paran yo te mouri kite men ki pat jouke sa vle di ki te lage. Anben, pliske lwa a lage, pou m di lwa nou fason pi senp pou konprann, pliske fòs la lage, anben li menm l ap komèt dega. Se jiskaske gen yon moun nan mitan fanmi sa a ki al antre nan yon lekòl inisyatik oubyen nan yon sosyete inisyatik, ki fòme li, ki edike li, spirityèlman palan, kounye a moun sa a pral gen konesans ase pou l di, bon, se sa k fè fanmi m gen pwoblèm konsa, anben lwa sa a merite jouke. Kounye a se li menm ki pral jouke lwa sa a sou prensip li, sou disiplin li, sou dimansyon li. E raple w, depi w di jouke, sa vle di m kapte enèji sa a, m mete l chita la. Kounya ou pral vin wè moun ki jouke gad la pou l travay avè l la l pa menm bezwen rele gad la pou ou. Depi w parèt li di w al fè demand ou devan jouk la. Epi al lakay ou, rive ou rive lakay ou, ou jwenn rezilta a apre yon semèn, apre 2 semèn, oubyen tou apre 3 semèn. Gen lòt jouk ki enteresan tou. Gen de jouk gangan gen lakay li, se jouk maladi. Sa vle di nenpòt moun li geri se nan jouk sa l geri l. E se sa k fè dèfwa tou, lè w wè yo pran rad moun sa a, yo fè gerizon pou moun sa a anndan jouk sa a, si moun sa a pa responsab oubyen l pa respekte sa l te di lwa a oubyen fòs la apre gerizon l lan, yo pa menm bezwen al fè anyen dèyè moun sa a, y annik al nan jouk kote yo te kenbe maladi a avèk rad li a, yo pran rad la yo delage l. Apre yon ti tan, maladi a tounen al jwenn mèt li. Gen jouk nèg trèt ou, se jouk ki pou travay. Gen jouk nan chanprèl, gen jouk sosyete, gen jouk lakou, gen jouk bitasyon. E nan tout jouk sa yo m ap esplike w la, se yon moun ki te moute jouk sa. E se sèl moun sa k konn prensip jouk sa. Se sa k fè li enpòtan lè n tande granmoun yo pral travèse, yo voye rele nou Dèfwa, se transmèt y ap transmèt nou konesans ke nou dwe genyen sou jouk ki nan lakou a. Lè yo transmèt ou konesans sou jouk ki nan lakou a, sa vle di ou tou konnen sou ki prensip li te mete li te mete lwa sa, ki sa l te di l nan kontra l t ap siyen l t ap mete nan tou sa e anba tou sa, èske se kòk wouj, èske se de kòk nwa oubyen de poul nwa, èske se kochon nwa, ki jan l te abiye, kochon oubyen bèf oubyen poul li tap mete anba jouk la e poukisa li te metel. Tout sa yo antre anndan yon jouk, se sak fè yo diw nenpòt moun ki detere jouk lakay li sou non ou te mèt pitit li wap mouri Ou pral di, Non, se pitit bitasyon m ye, m pa ka mouri. Men, manman w pa ta leve tete goch li devan solèy la al fout ou madichon, e w pran nan madichon an vre. Sa vle di pa janm di anyen pa ka fèt. Pa janm di anyen pa ka fèt vre. Paske pliske manman w se manman w, ou fè yon derespektan avè l, ou ba l kalòt, ou joure l, ou imilye l devan moun, gen manman k pap fè w anyen, gen manman an li menm devan Solèy la, li leve tete goch li, epi l pale pawòl li, Pitit gason m oubyen pitit fi m, ou pran nan madichon. Èske w la? Poukisa m di w sa? Se paske w ka di, O, bon, gad la se gad bitasyon an l ap fè moun bitasyon an mal. Si pwòp paran w, manman w oubyen papa w, ka pran w madichon, yo fè malè rive w, se pa yon gad ki pou pa fè malè rive w. Yon sèl bagay se respekte pou respekte prensip. Se sa k fè, m toujou di yon moun, lè w al ka yon moun, pa al fè simagri kote w wè moun nan gen jouk. Se sèl li menm ki ka parèt devan jouk li. Lè m pale de jouk kote w wè l anchene lwa li. Se li menm ki pou ba w fevè pou w antre devan jouk li pou w jete dlo, pou w fè sesi, pou w fè sela, pou w fè afè w. Si l pa ba w fevè sa, pa al devan jouk li. Paske lwa l se li l konnen, se sou disiplin li l mache. Ou pa wè granmoun nan mèt fin granmoun toutotan l poko bay pitit li kondisyon lwa gad li jouke an, pitit lan li menm se nan tèt papa a pou gad la moute, l pap janm moute nan tèt pitit lan. Son pakèt bagay pou konprann. On lòt ti pwen map ba ou tou. Esak fè defwa ou konn di yo mare lwa yo nan bitasyon an? Anpil fwa yo pa mare lwa nan bitasyon, son prensip de gad ke liye. Wap wè ou menm ou vin ou vin fè dans anndan bitasyon an, moun ki konn jouk la k jouke jouk la. Lwa pap moute nan tèt okenn moun ki nan tèt li non. Note sa. Lè sa ou pral di yo mare bagay yo, non yo pa marel se li ki konn prensip lan. Lwa se avèl l obeyi oubyen gad la se avèl l obeyi oubyen pwen an se avèl l obeyi. Anben ou gen dwa vin fè tout dans ou la. Dans fèt e nan tèt li. Fòs la vini, li pa vin nan tèt nou youn. Se si l vle l lage fòs la. Se sa fè w wè dèfwa fòs la lage jodi a Li moute nan tèt on timoun, demen nan seremonyal moute nan tèt on granmoun. Sa pa pwoblèm. Men gen de kote depi yo pa lage fòs la yo kite l sou prensip li, se moun ki te jouke la e nan tèt li sèlman l ap vini. Tout moun ki mèt vini la se lakwa gen boran, li gen bo sou, lenglen sou, nou tout mèt vini. Y ap annik pran w yo vire w yo vire w yo vire w yo fè w yo fè w sou, lè anyen pa pase, al chita. Lwa pap vini. Paske l sou yon prensip se moun ki pou ba l lòd pou l mache. Se sa k fè yo di moun nan jouke. Men gon bagay tou ou pa ka jouke nan lakou moun. Gen anpil kay ki kraze la. Se paske yo jouke sou tè moun wi. Li pa bon pou w ap jouke epi pou w ap dejouke lwa pou w al mete l yon lòt kote non. Li pa bon pou w ap jouke lwa epi pou w ap dejouke lwa al mete l yon lòt kote. M te ret nan tè sa, m te anfème tè sa pou sizan m gentan jouke. M gentan travay a lwa nan lakou sa, apre 6 an mèt tè a di m konsa l pap afèmen m tè a ankò, m oblije dejouke tout sekrè, tout prensip m te mete a, m al jouke lwa yon lòt kote. Lè m di jouke, sa vle di m al kapte enèji lwa yon lòt kote, m al kapte vibrasyon lwa yon lòt kote, e an pandan m ap kapte vibrasyon oubyen enèji lwa m mete l yon lòt kote a, epi m tou fè lwa a tounen timoun mwen. Se sa k fè gen de kote ou ka wè se lwa k domine moun, se pa moun ki domine lwa. Kote gen konnen an li menm li jouke lwa l. Lwa l pa ka domine l, se li k domine lwa. Lè w chita nan yon peristil, w annik rete lwa moute w lè l vle. Ou poko anyen non. Gen anpil moun ki kontan paske lwa moute l. O lwa moute m, m annik ret nan bitasyon an lwa moute m. Ou se yon moun papa k ka fè aksidan nenpòt lè. Ou se yon moun ki ka antrave nenpòt lè. Ou gen dwa sou machin ou la, wap kondi machin ou, anpil moun devan epi lwa moto rantre sou moun yo wi. Lè lwa, lwa konn fè moun sa wi lè, lèl bezwen pini w. Sa vle di ou pa an kontwòl lwa a non e lwa gen kontwòl ou e yo di w l pa dwe konsa. Sa vle di lwa li sipoze anba w, ou sipoze domine l paske w se mèt li. L ap ran nou sèvis. Se sa k fè yo toujou di w tou, Mwen bay lwa a sèvis selon sèvis li rann mwen. Lwa a, fòs la ap travay ansanm avè m, se nòmal, lè fèt li rive, lè dat li rive, m fè fèt pou li. Kounye a la ou kontan, ou rete boum lwa a moute w. E pandan w sou volan w, lwa a monte w tou. E pandan w sou yon tèt kay w ap pran plezi w, lwa a monte w tou. Lè l ap fè w mechanste pil, voye w anba l kase pye w wi. Paske, ou pa gen kontwòl lwa, e lwa k gen kontwòl ou. M toujou di moun sa, pa janm kite lwa gen kontwòl ou epi w gen kontwòl lwa w. Se sa k fè dèfwa yo konn rele nou chwal la wi, yo di lwa a monte nou. Bon pa gen kontwòl li vre. Jodi a l di l ap vini l vini. Ou ka fè yon mwa chita devan tab ou li pa janm vini. Ou pral di e lwa w yo vòlè epoutan l la. Ou pa gen kontwòl li men si w te gen kontwòl li ta konnen k rele l jan pou rele l te konn prensip li. Lwa a desann. Li vin manje l vin fete lè l fin fete l ale. Jouk la s on bagay ki esansyèl pou yon moun genyen. Si w ap fè jouk pa al met jouk nan tè w lwe. Pa al met jouk nan kay ou lwe. Met jouk nan tè w achte. Ou met lwa sa a la, ou kapte vibrasyon, kapte enèji lwa sa a. Sa vle di lwa sa a gen pou l pwoteje fanmi an, li genyen pou l sekirize lakou a, li genyen pou l al chache pote ba ou. Paske lè yo di yon moun yon lwa gad, li pa konprann sa lwa gad la vle di. Lè yo di m jouke lwa m, oubyen m jouke pwen m, ou konn sa sa vle di? Sa vle di non sèlman m gen kontwòl pwen an, l anba dominasyon m, e wòl li tou se pou al chache pote ban mwen wi. Ou pa wè lè w leve nan gran lakou konsa, pa egzanp, ou wè kay la rete, pa gen kòb k antre, pa gen anyen k antre, gran papa w di al mete dife nan feray la, mwen feray la se yon sòt de jouk li ye tou wi. Epi lè yo fin ba feray la dife, yo chofe li, apre sa, twa zèd tan pa pase ou wè gen tan gen twa moun ki vin chita k vin travay. Pa jwe non. Bagay yo reyèl wi, men fò w konnen yo.